M di mèsi ak Jezi Kris ki anwo nan syèl la, epi m di mèsi a pèp la k ap koute m tou. Jounen jodi a, Nètil vini sou chèn nan ankò pou l kapab pale avèk kèk moun ki ap pale avè l toutan, k ap poze l kesyon sou levanjil de Jezi Kris. Wi nèt il toujou gen levanjil Jezi Kris poul preche nou. E gen moun ki pat ka renmen ki ta renmen kontre avèm tou poul pozem kèk kesyon ki pa kontre avèm tou. E wap tchekem sou e Facebook epi wap fè nonm Nertil Fodoua epi wap jwenn mwen moute wap ekrim mesaj. Epi tou sou YouTube a tou ou ka ekrim mesaj tou epi map koute. Mwen salye nou anpil e e fanatik Jezi Kris yo. E fanatik ki konn vin nan otèl mwen an tou Babalo m voye salye nou Dam ki vin avèk anpil dam yo m voye salye nou anpil pouki se nou te ede m pou m kapab pale la pawòl de Jezi Kris Anmyy maten an m kapab pran ke yon pawòl avèk nou E sou ke kesyon nap poze m sou afè de levanjil de Jezi Kris. Sove pèsonèl, sa vle di sove a pèsonèl mwen menm avèk Jezi. Ni se pa yon pastè, ni se pa yon moun kap sove m. Si se mwen menm ki konnen ke eske m vle sove, eske m vle peri. Ni ou menm tou. Ebyen maten an ke m kapab di w, e ou menm ki nan Jezi Kris, fè efò pou sove tèt ou. Pa gade sou pastè pa gade sou nètil kap mache pa gade sou nètil ki bay e gen de fwa tou fòm mache tou yon jan poum ka ban nou e egzanp men e tout moun gen destenl kijan gen pou mache ki gen yon jan de konfyans nan Bondye ki anwo nan syèl la enben aprè midi a gen moun tou kap di ke pa gen lanfè pa gen paradi kèy sou youtube la yap voye moute ni paradi ni lanfè. M se temwen yo bondye moutrem sa ni lot kò ou gen pou resevwa bondye moutrem sa e pa kwè nan moun sa yo kwè e nan sa jezi diw nan bib la ke m wè yo vre se verite yo la vre ebyen jounen jodi a map swete nou byen veni m pral li kèk pawòl nan pawòl bondye a pou m kapab koumanse kèk pawòl avèk nou. Sou la pawòl de Jezi Kris ki sinifi Mèt Wa dè Wa. E Jezi Kris ka fè tout bagay pou ou, li ka delivre ou kèlkeswa kote ou ye. Kèlkeswa kote yo imilye ou, nan legliz yo imilye ou, deyò a yo imilye ou, senpman m ap di ou, konfye ou nan Jezi Kris. Sa vle di ke manman, papa, pitit, sè, frè ap kite ou, y ap imilye ou men Jezi p ap imilye ou. Apre midi a maten an, m swete ke w ap koute Nètil nan prèch sa a, e m swete w byenveni paske w ap koute l, sèvitè Bondye k ap pre, k ap ba w ankourajman nan Jezi Kris ki avèk lafwa ou genyen nan Bondye a maten an. Ebyen, frè m, sè m yo, gen de fwa ou rete anndan legliz, ou jwenn anpil pèsekisyon. Wi, se vre, jounen jodi a, menm sa Labib di a, Satan antre nan nan legliz kounya li chita sou twòn nan poul ka fè nou menm sèvitè Bondye yo lagè. Men ou menm ou gad konfyans ou gen an ou pral wè kijan ou kapab e e e jere sa pou kapab e sove tèt paw. Enben ap ap ap maten an m pral li kèk pawòl poum ka diw kijan Jezi Kris kapab sovew nan kijan pou kwè. Nou pral wè kote Pòl ekri legliz

SFV a men sa l di, Nou pral li nan non Jezi Kris ki gen tout pouvwa. Pou nou tout ki nan Legliz Bondye a, lavil Korent, Bondye te prele nou pou n viv apa pou li. Nou tout ki. pou Bondye nan Jezikri, ansanm ak tout lòt moun toupatou k ap rele non Jezi Kris, Senyè nou an, Papa Jezi Kris Senyè ou yo, menm jan li Senyè nou tout. Lapè Bondye avè ou. Maten an, gen de fwa gen moun nan ki atriste, epi l ki kanpe deyò a, l ap pale byen de Jezi Kris, gen moun k ap. Ben ki andan legliz la tou kap bat pui pe bouch moun sa. Map diw jounen jodia maten an Paul di yon pawol ki trè fò nan 1 Koretyen chapitre premye vèsè 2 li fèw konnen ke nou menm ki nan legliz la jounen jodia Jezi Kris kapab sove nou paske nou kenbe fidelite kijan nou kondi paske nou se yon solda ki nan Jezi Kris. Ebyen moun ki deyò a tou pou sa Jezi Kris fè pou li, anben se moun sa a koumanse ap bay temranyaj kijan Jezi Kris bon pou li, anben moun sa a gen rekonpans li anben Jezi Kris tou. Men gen de fwa gen de gwoup ki kontre, moun ki kanpe deyò a ki gentan asepte Jezi Kris yo deja e kèk tribilasyon fè yo vin kanpe, Ebyen gen moun nan ki tanke pou l te a ankouraje l pou l antre legliz, anben jounen jodi a li ap oblije pouse l pi lwen, menm pawòl l ap di a li pa bay valè ak pawòl l ap di a. E ak pawòl l ap di a, ebyen moun sa a sou kijan ou pale avè l la, li ka gen konsyans pou l retounen legliz ankò. Lapè Bondye avè w. Anben si ke ou pa bal valè, enbyen menm jan ou pat bay valè anndan legliz la, anben ou vin pa bay valè toujou, anben kisak vin rive, li vin kouri pi lwon toujou. Jounen jodi a, Nètil ap pale avèk nou sou la pawòl de Jezi Kris. Gen anpil kretyen k kontre avèm tou, e yap pale m de Jezi Kris, kijan ke se yon mèt mwen te ye. Non pa gade sou mèt, gade sou la pawòl map di ou la, jounen jodi a. Ki sinifike, e yo kwè, mete konfyans yo nan yon sèl batèm, nan yon sèl non, kap rele Jezi Kris, ki sanntifye pa lesan de Jezi Kris, kap rele yon sèl Mèt ki se Jezi Kris ki anwo nan syèl la. Mwen pa Mèt, mwen se yon moun ki pote ban nou, men se Jezi Kris ki Mèt nou. Lapè Bondye avè ou. Ebyen, maten an, m ta renmen ke Pou nou ap koute la pawòl de Jezi Kris ansanm avèk mwen, otèl Nètil la, dan Babalo, ap preche la pawòl de Jezi Kris jounen maten an. Ou menm ki konn vin nan otèl Nètil la, koute la pawòl sa a. E m ap toujou kontinye, m ap tou, Bondye ap toujou kontinye w paske ou vin nan otèl la, anben akoz de pa, de byen ou fè a pawòl sa a k ap mache nan Jezi Kris la, Jezi ap beni nou tout ansanm.

Bòlòt payen yo. Non! M fò m pratike avèk yo, paske yo te kouri dèyè m anndan legliz la, menm jan Jezi Kris ki te vini pou l sove pèp Izrayèl la, enben pèp Izrayèl la pa t refize l, li te mete kò l bò moun payen yo deyò a. Men, Jezi Kris te toujou ap pale pawòl Bondye. Li te toujou ap di ki jan ke pou nou sove. Enben, jounen jodi a tou, menm si w wè Nèt Sil bò payen yo, bò moun ki deyò a, bò kèlkeswa kote l ye, nan bal li a, li toujou ap di, Wi, se Jezi Kris ki verite.

Jounen jodi a mwen fè w konprann Jezi kapab sove w tèlman frè m yo. Lè nou gade 1 Korentyen chapitre premye vèsè 2 a kote Pòl ki se yon moun ki pat konn Bondye ki tap pèsekite legliz lap di ke yon kijan ke pou nou sèvi kondit nan Jezi Kris e malgre Pòl tap preche nou levanjil konsa nou pat vle wè Pòl nan pèp Bondye a e menm jan tou Nètil tou ap preche nou maten an nou pa vle wè Nètil tou. Lapè Bondye avèw Nadège cheri a Bondye beniw m vol diw anpil salitasyon paske ou te sove Nètil nan pa lobonit pou Ito pat touyel m voye anpil salitasyon pou ou hein Ebyen egoyis chen diw ke yon sèl batèm yon sèl papa pou nou tout ki sinifye Jezi Christ. Epi nou tout kap sanktifye kap rele non Jezi Kris. Lapè Bondye avèw. Nou pral gade pou nou wè nan Efezyen chapitre 4 vèsè 5 la 6 la se menm pawòl li di, li di el ne lie ou tou le manbre kwayan an sèl senyè, an sèl fwa, an sèl batèm, en en en sèl Dye, en sèl. Pè de tou La pè Bondye avè ou La pè Bondye avè ou se pa mwen kap pale maten an se la bib kap pale avè ou m swete ke pou nou toujou koute m sou chanèl la kap preche la bòn nouvèl de Jezi Kris wi Jezi Kris se verite nou mèt kwè Maten an, si Efezyen, 1. Efezyen chapitre 4 vèsè 5 ap pale w maten an, 1. Efezyen chapitre 4 ap pale w maten an, yon sèl batèm, 1. Yon sèl Senyè pou nou tout, sa vle di ou sipoze kwè nan le batèm de Jezi Kris. Ebyen pou w kapab sanktifye pou w rele Jezi Kris kèlkeswa kote w ye, menm si nèg yo pouse w deyò, w ap pale de Jezi Kris. Sa vle di ou fin resevwa yon pouvwa ki sinifi lè batèm Jezi Kris ke pèsonn pa ka arete w, ni nan tonbo, kèlkeswa kote w ye, ni prizon. Lapè Bondye avè w. E se verite, an nou li pou nou wè Efesyen chapitre 4 vèsè 5 a 6 pou nou wè si se mantò nèg ti la ap bay.

Men maten an, m ap di w, nèg si l ap preche w labòn nouvèl de Jezi Kris, ki vin chita nan otèl li a, li p ap fè esklav ou ankò. Lapè Bondye avè w. Li p ap fè esklav pèsonn ankò, paske Bondye konnen l kote l ye a. Enben, jounen jodi a, m ap pale sou YouTube la, pou m fè w konnen. Bondye kapab sove w kelkeswa kote w ye, senpman gen lakonesans, pale de Bondye pou sa l fè, sa l fè nan lavi w, sa l fè pou ou. Resevwa le batèm de Jezi Kris epi pou kapab sove devan èdmi an. Se yon pouvwa sekrè ke satan pa kapab jwenn. Se poutèt sa ou wè ke y ap rele anpil bagay anba dlo, men dlo a pa gen anyen pou l wè ak bagay w ap rele anba dlo a. Dlo a se yon sekrè, se yon senbòl pou triyonfe e tout bagay mal Satan ke kapab defann ou pa antre nan wayòm di syèl. Lapè Bondye avè w, se yon sekrè. Lapè Bondye avè w maten an. Ebyen m swete ke byenveni, m a pale plis pou ou lòt jou yo. Ke Bondye beni w. Amen.